Hello tout moun, non pam se Naomi Siméon e map di nou byenvini sou chèn YouTube sa. Si se premye fwa ke ou tonbe sou chèn nan, map diw konsidere pou enskri. E si w renmen videyo an, anm kite yon yon yon jèm pou li. Answit si w gen kesyon pa rapò a sa ke mwen pral di yo la, pa pa ezite poze yo ou di mwen si w jis vle fè yon kòmantè. fè sa. Jodi a, mwen vle pote yon konsèy ke mwen panse ki kab benefisye anpil moun. Lide sa li vini pa rapò a yon konvèsasyon ke mwen menm mwen te genyen avèk yon zanmi m nan semèn nan. E li tap pale de yon klas ke li menm li ta renmen pran, e pi pa rapò a sa li te wè anpil difikilte ki te prezante devan li, difikilte finansyè, epi difikilte pa rapò a lòt lakin ke li menm li genyen pèsonèlman. Donk, sur ce, mwen te pwopoze li yon solisyon, men m te defini l an 3 pwen. Donk, yo vrèman, yo mache ansanm, yo vrèman mache de pè. Donk, e premye sa mwen te di l se ke li bezwen pale angle. Ok, m konnen ke nou, nou pale kreyòl, answit nou pale fransè, men pou kounya la, Anglè an vrèman li li gen li gen anpil enpòtans li pa pou moun e e e fè pedan ou di mwens fè fè lòt bagay men li vrèman gen enpòtans li an tèm de resous an tèm de gen anpil enfò an sa m te ka di gen anpil enfòmasyon ke nou menm nou bezwen ki ka itil nou pou nou ogmante konpetans nou pou nou e devlope e e entelijans nou pou nou fè pou nou fè biznis pou nou kominike avèk lòt moun pou nou kominike avèk rès mond lan li vrèman vrèman vrèman enpòtan pou on moun ou pale angle paske genyen anpil anpil anpil resous sou entènèt la ke moun pou ka itilize pou aprann pou ede w e e chanje e vi w pou ede w Umm fè rechèch gen plis gen plis konesans paske se se se sa ki enpòtan pou nou e antan k èt imen nou toujou ap chèche nou toujou bezwen devlope nou toujou bezwen e pou òganize lavi nou pi byen donk m panse anpil resous Yo an anglè, gen an fransè tou, m konnen ayisyen pale fransè, men plis sa m te ka di mwen wè yo an anglè. Answit, sou koze sa, mwen te fè yon lòt pwopozisyon ankò, ke menm si ou menm w ap swiv chanèl la, si w gen pwoblèm sa tou, m ap fè w menm pwopozisyon ke mwen te fè l lan, ki se de. taktik oubyen de ti teknik tou piti ke m te ba li, mwen di konsa ke ki ka pèmèt li aprann anglè an pi fasil. E mwen kwè nan dezyèm videyo petèt m ap fè yon demonstrasyon ou di mwens m ap pale de ti trik sa yo, ti taktik sa yo ki pèmèt ke yon moun ou aprann anglè a pi fasil kèlkeswa e e e e e kote ke ou menm ou ka ye an donk sa a m ap pale de sa nan pwochen videyo an donk apre mwen te fin di l pou li vrèman vrèman aksantye pou w pale anglè ou di mwen si w gen ti konesans an anglè deja vrèman aksantye pou ou menm pou w kapab e alèz ladan l. Dezyèm sa mwen te di ke lè li fin pran premye etap sa a ki se vrèman santi l konfòtab nan pale anglè, nan konprann anglè, dezyèm sa mwen te di se ke li ka itilize resous sa a ke ou wè men menm mwen sou li la w ap gade m la jodi an la a. Ki se YouTube. Anpil fwa moun moun moun gade YouTube paske m te konn fè sa tou, ou gade YouTube pou gade fim, ou ou ou gade l pou pou lè w bezwen griyen dan. Men anpil moun pa konprann ke vrèman vrèman vrèman gen anpil resous kote ke on moun ou kapab e pèfeksyone e e konpetans ou, ogmante nivo ou avèk youtube paske gen klas gen klas sou tout bagay gen gen gen tutorial sou mpa konnen tout sa yon moun ou te kapab imajine ankò genyen yo an fransè tou men mwen di konsa ke mwen twouve ke M jwenn plis enfòmasyon lè ke sa m ap chèche an mwen tape li an anglè. Donk de se fèt mwen di l konsa ke vrèman ensiste sou sa pou li menm e li kapab konprann anglè. Ankò, pa fè anglè a tounen yon baryè pou nou, li pa li pa yon bagay ki pral pran nou tan pou nou aprann, sitou si nou gade dezyèm videyo mwen an kote ke mwen pral di nou de ti taktik ki te m panse ki te fè m pale anglè pi rapid. Mwen pa yon ekspè, men li te mache pou mwen, m panse ke li kapab mache pou lòt moun. Donk, mwen te pwopoze l pou li itilize YouTube la vrèman, vrèman kòm yon resous. Men, itilize YouTube kòm yon resous, gen sa n te kapab rele, o gade ekran m pati. Ok. Itilize YouTube kòman resous gen sa m te kapab rele 2 ou 3 ti enkonvenyan ki se ki sa e premye enkonvenyan an pou mwen menm se ke si ou gon bagay ke ou vle aprann sou YouTube la e ou pa ka Ou pa ka rete sou yon sèl moun, tankou si gen yon sèl moun ki ap pale de sijè a epi chak jou ou konekte avèk moun sa, ou pa gen anyen ki di w ke sa l ap di an se tout resous total la ki genyen. Donk ou oblije ap jongle sou plizyè chèn Pou ou menm pou kapab fè konparezon, si yon moun te di yon bagay, answit gen yon lòt ki ka di yon lòt pawòl adisyonèl ki kapab itil ou pi byen. Dezyèm e e e bay sè ke si pa egzanp moun nan gon tutoriel li fè epi ou poze kesyon, Li ka Li ka reponn ou byen li pa reponn ou, sa depan de jan chèn moun nan ye, sa depan de disponiblite l, kòman li entèraji avèk moun sou chèn ni, èske li vrèman gen tan pou l reponn kesyon. Donk, sa vin fè yon ti jan e, e, e non sèlman ou depandan de bòn fwa moun nan, de bòn volonte moun nan, paske sa lap fè an li metel sou chèn youtube li, li fèl gratui, donk li pa vrèman gon egzijans pou li menm poul reponn ou. E twazyèm ti enkonvenyan m panse ke sa bay lè lè se youtube ou swiv e on klas sou li wi se ke gen de fwa tou moun nan ka ka poste de tutoriel e pi e koman m te ka di sa w t ap espere pou w jwenn nan kourikoulòm li prezante an li vin pa konplè paske moun nan pa gon angajman pèsonèl a ou jan m te mansyone l talè an donk li ka poste on videyo e pi li pa kontinye fè fè swivi ansanm avèk e lòt videyo yo, ou di mwen si w te kab atann ou avèk yon videyo pandan semèn sa, epi li te gen yon enkonvenyan li menm li pa poste. Donk, se se se yon trè bòn ide pou chèche, pou aprann, pou konplete konesans ou avèk youtube. Men, e mwen tou pwofite di nou ke e satisfaksyon an li ka pa total paske se yon fason e gratwi pou w aprann, donk ou pa peye lajan, ou pa gen moun ki pran angajman ansanm avèk ou, epi de bò kote pa w tou li mande pou w fè e ti travay pèsonèl ou ki se rete sou platfòm nan toujou ap chèche mwen menm mwen fèl m renmen youtube m pase jounen m sou youtube lm leve se youtube m pral dòmi se youtube youtube vrèman edem aprann anpil bagay li vrèman edem konplete konesans mwen konplete konpetans mwen poum bay tèt mwen plis valè nan travay mwen. epi nan lòt aktivite pèsonèl ke mwen menm mwen ap fè. Dezyèm, twazyèm sa ye? Twazyèm bagay mwen te di l se ke e apre YouTube lan gen lòt platfòm ke li menm li ka itilize. Ankò M pa afilye ansanm avèk yo, yo pa peye m lajan, men se jis mwen konnen ke resous sa yo yo la e ke yo ka itil plizyè moun. Sa yo menm ou peye, gen yonn ki rele Udemy, m ap ekri non an pou nou, chak moun ap pwononse l diferamman jan yo kapab. Donk mwen menm mwen itilize platfòm sa a, mwen pran plizyè plizyè klas sou li. Gen de lè yo gen sa ke nou rele spesyal rabè an, yo genyen sale, kote ke yo mete e discount sou klas yo. E pi gen de klas ou ka jwenn ki 10 dola. Donk m panse ke si, menm si w ta Ayiti, si yon moun abitye voye kòb pou ou, di mwen si w gen yon kat de kredi, Gen gen plizyè plizyè plizyè mwayen ke ou menm menm ou ka itilize pou achte youn nan klas sa yo. Men pa bliye, mwen di w pou pale angle. Paske m wè anpil nan klas yo se an angle ke yo ye sou platfòm sa. Genyen de twa lòt platfòm ankò ki se um, Skillshare, genyen yon lòt ankò ki rele Pluralsight. Donk, Patikilyèman mwen menm, mwen itilize Udemy lan. Answit mwen itilize sa ki rele Pluralsight lan. Dezyèm sa li menm li on ti jan, kòman m te ka di sa? Li, li koute men li pa, li koute paske lajan ou oblije bay li on sèl fwa. Se pa klas pa klas ou achte l, se on fwa ou peye lajan an pou tout ane an m kwè oubyen pou si mwa yon bagay konsa. Men, li trè, li trè enpòtan w ap jwenn plizyè klas sou li, jan m di a, varye klas ke yon moun ou te ka ap e, e, e panse avèk li. Donk, si w pa jwenn li sou Pluralsight lan, w ap fòseman ka jwenn li sou, sou Skillshare. Yo moutre moun desine, gen nan yo se pou kouti, genyen klas pou tout bagay. Ok donk m panse ke se yon bagay ki te ka trè enpòtan si yon moun ou kounya la ou on ti jan ou santi ke ou kwense ou pral tann pou ale lekòl ou poko vrèman gen envestisman pou pou lekòl lan pa egzanp pou moun ayiti kounya la nou gen gwo pwoblèm apre koze lòk sa a donk paran ka pa gen anpil lajan pou voye e. timoun nan inivèsite pandan apre yo fini avèk lekòl, ou menm ki entelijan ou vle ede manman ou vle ede papa ou, ou kòmanse ansanm avèk ti altènatif sa ki se youtube oubyen ou pran klas sou skillshare ou pran klas sou udemy oubyen ou pran klas sou pluralsight pa kont youtube la li menm nan li pap baw sètifika men lòt 3 kote sa yo m site la yo menm yap voye yon sètifika dakonplisman pou ou Lè ke ou menm ou fin pran klas sa. Donk, si ou, e m panse l ap itil menm moun ki ap travay deja tou. Imajine w si w ap travay epi ou menm chak lè w vin sot travay ou pran de, twa zèdtan klas. Apre sa, lè w fin sòti avèk sètifika w m panse patwon pa ou ka e mete ou nan lòt nivo nan travay la paske ou menm ou son moun ki te ale ou t al ogmante konpetans e pèsonèl ou, m pa konnen si yo di konpetans pèsonèl. Donk, mwen panse ke altènativ sa ke mwen te ba li an, kòm yon pwopozisyon, li di m ke vrèman ide a enpòtan, li sanble ke. l ap pousuiv ansanm avèk konsèy lan, se sa k fè mwen menm mwen te fè chwa sa ke mwen te vini pote l ba nou tout. Donk, m panse ke mwen di nou tout bagay ki se vrèman fokis, focus, sou pale anglè an. Pa pou fè pedan oubyen pou fè makak eksetera, men vrèman fokis sou li paske li. Ap itil ou, gen pil piblikasyon ki fèt an anglè, moun k ap fè rechèch, PHD, menm si w ta lan medsin ou ta bezwen konnen ki dènye bagay ki sòti, ou kapab itilize entènèt la. M pa bliye Google, men Google se se se se. Kòman m te ka di sa? Ou li sou li sou son moun ki ki vrèman ou ka aprann pandan ke wap li, men mwen menm son moun ki odyovizyèl. Se sa k fè mwen chèche kote de kote ki genyen anm de klas ke m ka wè yon moun kap pale ou di mwens moun nan fè yon prezantasyon ban mwen paske m renmen m renmen li men m pa m pa renmen Kòman m te ka di sa? Lire pou m etidye. M renmen lire pou m ap asimile dè enfòmasyon, pa egzanp, sou on liv ke m renmen, sou on woman oubyen lòt bagay. Men si se pou prezante m on kou, pou ban m on klas, mwen, mwen prefere jwenn sa an videyo. Donk se sa k fè mwen. Mwen vrèman refere nou a platfòm sa yo. Itilize YouTube nou otreman, paske m konnen nou itilize YouTube deja, men itilize l vrèman, vrèman kote de fason entelijan, de fason pou l, pou li menm li kapab ede nou ogmante konpetans nou. Rezime! Anglè, YouTube, Udemy, Pluralsight, E Skillshare. Donk, m pap, m pap kite lyen pou nou nan deskripsyon an, paske jan m di nou, mwen pa afilye ansanm avèk yo. Men pa kont, si nou bez, si nou gen kesyon, si nou bezwen konnen e kòman nou itilize yo, si sa mwen di an vrèman enterese nou, pa ezite, ekri m. E Sou sou chè aahh sa pa chèn ekri mwen sou platfòm Facebook mwen ekrim aahh si aahh an mesaj si nou pa vle sa ke nap pale an nou nou vrèman ekspoze li an kòmantè si nou santi ke kesyon nou gen an li vrèman e pèsonèl a nou menm pa ezite ekri mwen sou Facebook mwen ekrim sou Instagram M ap reponn nou. Ekri mwen sou kòmantè youtube la, nan pati kòmantè youtube la. Donk n ap jwenn repons. Ok ekran ou mèt ale m deja fini videyo a. Donk se sa ke mwen te gen pou mwen di nou, se enfòmasyon sa ke m te pote pou nou nan grenn videyo sa. Pa bliye gade dezyèm videyo an kote ke mwen menm mwen pral demistifye kèk ti bagay ki genyen nan tèt nou pa rapò a aprann anglè epi tou ba nou kèk ti trik ki te fè ke mwen menm mwen te pale anglè an pi rapid pa pi efektif nan pi rapid ok tout moun mwen fini grenn videyo sa la mèsi anpil paske nou te gade li pa bliye si w renmen videyo an Si w renmen mesaj ke mwen fè pase an, kite yon kòmantè, bay videyo a yon like, yon jèm. Si w poko enskri sou chèn nan, pwofite enskri, paske mwen menm, mwen di nou sa tout tan, mwen renmen pataje avèk moun, mwen renmen koneksyon moun ak moun. Donk, pa ezite etabli koneksyon sa avèk mwen menm, sa ap fè. Mwen kontan anpil anpil. Doc Nap wè nan pwochen video an Pa bliye mwen toujou di sa Si yon moun pat di w sa jodi a Mwen menm Naomi Siméon mwen renmen w anpil anpil Babay.